Enfòmasyon Medam Mesye, Peyi sa yo ap ofri de biyè davyon gratuit pou al vizite e fè touris lakay yo. M konnen ke enfòmasyon sa otomatikman ke ou tande l sa ka choke w. Sa ka etone w pou tande ke yon peyi ap fè kado biyè gratis pou al vizite lakay li. Ebyen medam mesye, peyi sa yo ke m pral site pou ou la ki an nonb de 5 peyi, kote ke yo deside parèt trè jenere, y ap fè kado de biyè davyon gratwit pou jis al fè touris lakay yo. E medam mesye, peyi sa yo ke n pral site la, se de peyi ke ayisyen yo menm ka ale ladan yo. Pa gen pou yon moun sa, se pa sa se pa yon lwa, pa gen pou yon moun ke biyè sa yo menm yo la. Pad kesyon ke ou pral ekrim pou dim ke eske ayisyen ka benefisye de sa. Otomatikman ke ou vle al vizite lakay yo, wap jis monte sou website ke yo mete disponib pou sa, epi wap ranpli fòm ou, epi ou menm wap jwenn biyèw pou antre al fè touris lakay yo. Medam mesye kite m raple w jodi a se premye me 2023 a lokazyon de la fèt di travay medam mesye la frans li menm li leve tèt anba rete la n pral fè w viv kòman sitiyasyon an li menm li vrèman kawotik nan peyi la frans. M konnen ou ka mande m kisa m deside fè nan kesyon la frans ebyen kite m di w ke yo menm Yo se 2 peyi ki souvan ap antre bouch yo nan koze Ayisyen yo souvan cho pou yo di ak bouch yo ke Ayiti se youn nan peyi ki pi pòv nan rejyon an. M ap raple w ke sa a se yon je psikolojik, kote ke se pa vre. Nou se yon peyi ki rich, m souvan di sa e m ap toujou di sa, nou se yon peyi ki rich, sousòl nou an pi rich, ke peyi Lafrans. E an plis de sa tou, sòl la, li pi rich ke peyi Lafrans. Eske yon moun ka di m li konn wè bout glas bout nèj an Ayiti? Non! Lafrans pa ka fè yon pye bannann, Lafrans pa ka fè yon pye pwa, Lafrans pa ka fè yon bon pye mango. Donk, natirèlman nou pi rich ke Lafrans. E lè w desann nan sou sòl la, pou bagay ke nou gen lakay nou, pou bagay ke w ap jwenn anba tè a, Anfendkont, nou bokou pi rich, nenpòt 100 fwa pi rich ke Lafrans. Se jis pou moutre w ke sa a y ap fè a se yon jwe psikolojik. Peyi Arabi Sawoudit gon epòk yo te konn di sa pou li tou. Men jodi a la li klase nan lis peyi ki genyen plis kòb. Pa le fèt ke yo dekouvri ke sa yo genyen nan sousòl yo ki ka pèmèt ke yo se de peyi ki parèt endepandan, se de peyi ki ap fonksyone tout moun lakay yo ka fonksyone ebyen medam mesye nou pral montre w kòman sitiyasyon an li vrèman kawotik nan peyi lafrans poukisa m pral di w poukisa wi rete la kite m pran yon ti tan pou m salye w avan pou m di w bonjou oubyen bonswa tou depan de lè wap gade videyo sa kite m raple w ou sou chanèl pa w la Chanèl Manman Penmba, chanèl enfòmasyon an ki pa lòt ke Limyè Souvraj. Alò se toujou yon plezi pou nou pou nou pase vin enfòme ou sou sa w pat konnen ak sa w dwe konnen. Donk si w nouvo sou chanèl sa a deja n ap di w byenvni ou lakay ou. Men tou si w te la deja n ap di w kenbe rèd, pa lage. Gras avèk ou menm, travay sa a l ap avanse peti a peti. Zanmi m si w poko abòne ak chanèl la ki sa w ap tann toujou. Pran yon ti tan, fè sa kounya. Ou prale a dwat telefòn ou an, wap ka yon ti bouton wouj ki make S'abonner oubyen Subscribe, wap peze l e pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an. Retire l sou Pèsonalize, mete l sou Tout. Konsa, chak fwa nou pibliye yon nouvo videyo, ou se moun kap gen chans wè l an premye. Deja kite m di w, sèl fason ou kapab kontinye sipòte travay sa a, se lè ou pataje videyo sa a pou pi piti avèk yon grenn zanmi, sou yon gwoup WhatsApp, Facebook, kèlkeswa lòt platfòm ke wap itilize a. Ebyen. Pa ezite bay videyo sa yon like si tout fra ou menm ou renmen l, kite yon kòmantè lap vrèman itil. Sa a se yon siy kap pwouve reyèlman ou apresye e renmen travay ki ap fèt la. Ebyen medam mesye m konnen w rete trè trè enpasyan ap tann pou m di w ki 5 peyi sa yo ki deside ouvri bra yo pou yo resevwa yon kantite de touris e ale bokou pi lwen ke sa yo deside mete de biyè davyon gratuit pou moun ki vle antre vin fè touris lakay yo. Ebyen medam mesye kite m di w Peyi sa yo, 5 peyi sa yo pa lòt ke Hong Kong. Lè m pale de Hong Kong, tout moun deja wè se prèske peyi Lachin, paske li sou kontwòl peyi Lachin. Taiwan, Taiwan ki se yon il ki tou prè avèk Lachin, de tanzantan toujou genyen ti tansyon ladan l, men pa enkyete w pap genyen anyen ditou. E Hong Kong li menm, li dispoze plis pase 500 mil biyè. Èske w tande? Hong Kong pou kont li, li dispoze Plis pase 500 mil biyè davyon. Gratis, ou pap peye yon goud pou sa. E peyi sa yo se de peyi ke Ayisyen kapab ale ladan yo. Donk, ou menm ou kapab ale al vizite apre sa w tounen lakay ou. E n ap pale w tou yon lòt peyi ki se yon peyi ki vrèman bèl, vrèman rich ki se Arabi Saoudit. E Dubai. Bon. Nou kapab remake Dubaï gen yon sèten, an di nan moman la, Dubaï prèske pa fè pale de li ankò jan ke li te konn ap fè pale de li a, an rezon de ki sa? De fenomèn ki te pwodui nan peyi Dubaï, nou wè te gen yon eskalad ki te pete nan peyi Dubaï, kote ke te gen anpil star, te gen anpil enfliyansè, enfliyanseuz ki te ale Dubaï, Pre nou pa egzanp, yo te di se kesyon bagay, pot a poti, tout moun te konn sa k te pase deja. Ebyen, m pa konnen èske se sanksyon kominote entènasyonal la oubyen èske se imaj la ki parèt twò lèd sa vin fè ke gen anpil moun ki pa deside ale Dubai paske otomatikman, paske m ap raple w ke se yon vil de liks, se yon vil tout bagay yo chè vrèman, ok, bèl bagay, sa vle di gen anpil moun yo k pa vle ale Dubai de manyè aske Pou lòt moun pa di yo ke yo sòti nan pota poti. Antouka medam mesye nou pap rete nan sa e dènye peyi a poun fini kòm senkyèm peyi se Filipin. Map raple ke peyi sa yo ke n t site la se 2 peyi ke ayisyen yo menm kapab ale ladan yo san viza. E le plis enpòtan se ke yo menm yo deside mete 2 biyè konplètman gratis. Ebyen an nou kontinye avèk enfòmasyon kòman peyi lafrans li menm li ye m pap baw twòp detay m pap kenbew twòp map sèlman kite pou al viv kòman de preferans sitiyasyon an li menm li vrèman vrèman kawotik nan peyi lafrans ki se jounen lendi premye me 2023 medam mesye ann ale.

Jan ou menm ou tap gade a se konsa sitiyasyon an ye nan peyi Lafrans. E nou te pwomèt ou nou tap vin di w kòman e poukisa sitiyasyon sa a li konsa. Se jis paske Prezidan Macron pat janm deside jwenn yon bon antant vrèman avèk sendikalis yo sou kesyon lwa. pou fòm de retrèt la. Ebyen medam mesye se nan objektif sa ki fè moun yo dejenere konsa paske yo deside ogmante de prefrans olye de redwi laj pou pran retrèt la yo mete sou li. E pou fini moun yo kantite laj yo bay la se yon laj ke moun yo ap rive ke yo pap ka travay ankò. Alò pandan se tan moun yo ap goumen pou sa men. Prezidan Macron li menm li rete kè kalm. E map raple w tou, sa ki mete peyi la Frans nan sitiyasyon sa ke l ye jodi a la, map raple w ke la Frans se yon peyi kolonizatè, se yon peyi kòmsi ki depan de lòt peyi, ki depan de koloni, li konsidere tout lòt peyi yo kòm koloni, li menm li se kolonizatè. Dayè map raple w, dan le pase, kisa se te la Frans, Angletè, Espay ki te prèske jere blòk Amerik la. Ok? Se te e Pòtugal tou, byen si. Ok? Ki te jere blòk Amerik la. Ki donk yo te pran l kòm si se te yon tè Bondye te ba yo. E lè w gade Afrik tou, la Frans te emèje nan tout Afrik la, kote ke li te pran Afrik kòm si se te e pla prefere l, pla Bondye ba li. Donk ebyen medam mesye fòk nou diw ke gen kèk tan la ke peyi la Russie li menm li parèt trè trè enfliyan depi aprè menm konfli ki eklate antre li menm avèk peyi Ikrèn nan fòk nou diw ke li parèt trè trè enfliyan sitou nan mond la depi aprè sa ke li sot fè an Afrik gen anpil peyi ki kòmanse detache yo de la Frans ki kòmanse mare fache avèk la Frans de preferans ba yo la Russie ebyen se nan objektif sa ki fè Lafrans li menm li komanse sou bouda konsa. Paske lafrans depan de yon pakèt peyi an Afrik. Lafrans depan tou de yon pakèt peyi an Ewop. Donk, jodi a la, nou kapab di klè gen anpil peyi an Ewop lè w pran tankou Almay, ki se yon peyi, ki se pi gwo peyi ekspòtatè, ki se yon peyi ki depan de lòt peyi. Donk, ebyen se sa k pase la. Kòm peyi sa yo kòmanse koupe fache avèk Lafrans, ebyen Lafrans li menm, li nan pwoblèm pa l tou. Ò, bouch li cho pou l di Ayiti se youn nan peyi ki pi mal, se youn nan peyi ki pi pòv, wi se vre se youn nan peyi ki pi lèd, ki pi mal nan Amerik la men m pap janm dakò pou w di m ke Ayiti se youn nan peyi ki pi pòv. Dezòmè m pap dakò avè w. Si nou te genyen de dirijan ki pa sousou, ki genyen de kolòn vètebral, ebyen raple w ke nou genyen de jizman dò, nou genyen Petwòl, gaz natirèl, nou genyen boksit, nou genyen tout sa ki nòmal yo, nou gen aliminyòm, nou gen fè, nou gen siman, nou gen tout bon bagay yo nan sou sòl peyi a. Donk jodi a la, ou wè n ap mal pase kon sa, se pa le fèt ke nou gen yon seri de dirijan ti sousou souflantchou k ap travay a moun. ok ki koz peyi a nan sal ye la men apre sa kelkeswa se te la frans etazini kelkeswa sa w te ye a yon ayisyen ok tap gen posibilite pou l viv pi byen ke whatever donk men selman jan ke yo kanpe a la ou menm sou ta kanpe an revolisyonè yap brakale ou Ou ta kanpe an vòlè, pèp la li menm ap bwa kale w. Sa vle di son sitiyasyon ki parèt dejenere, pa gen moun ki ka konn sa pou fè, ki pye pou leve, si e goch, si e dwat. De preferans, se sa k fè mwen pran angajman pou m kontinye oryante nou vè direksyon pati, m pa di vraje, pati, vè direksyon. Pati. Alò se objektif la sa, pou m wè èske nou kapab sove kèk grenn ki vle viv, ki vle wè yon demen miyò. Antouka, medam, mesye, se te zanmi fidèl wa Limyè sou Vwayaj ki te pase vin enfòme w sou sa w pa t konnen ak sa w dwe konnen. Alò nou rive nan minit pou n mete fen nan videyo sa. Mwen salye sipò chak grenn, chak grenn moun. Kèlkeswa ou te nouvo oubyen ansyen sou chanèl sa, m ap salye sipò w. Kote ke ou menm ou pa janm lache ni yon may gras avèk ou menm travay sa a, de tan zan tan l ap avanse menm lè se peti ta peti. Jan ke n sot di w la, n ap mete fen nan videyo sa a konsa. Babay tout moun, nou renmen w anpil, n ap gen chans pou n wè talè konsa nan yon lòt videyo. Tchaw!